Hello bonjour tout fans YouTube mwen yo koman nou ye m espere ke nou anfòm Jodi a m pote yon lòt video pou nou pa rapò a tit la miniature la nou deja wè de kisa m pral pale Anvan menm ke m antre nan video a map mande si ou poko abòne avè chanèl la abòne avè chanèl la ou pap regrèt pa bliye like kite kòmantè epi pataje Yen jodi a m vin pale de lè yon timoun li menm li tonbe. Kilè ou dwe enkyete w lè timoun nan li menm li frape nan tèt. Gen anpil paran yo lè yo gen yon timoun ki frape nan tèt oubyen timoun nan li menm li pran yon kou nan tèt, yo pran sa a la lejè san yo pa konnen sa ka genyen gwo konsekans sou sante timoun nan. Se pou rezon sa m vini avèk videyo sa pou m kapab bay nou kèlke esplikasyon. Tout timoun konn frape nan tèt yo e nan yon moman ok malgre ke blesi sa yo yo menm yo ka boulvèsan men pi fò blesi nan tèt yo yo minè epi yo pa lakoz pwoblèm grav. Nan ka ki ra anpil pwoblèm nan li menm li ka rive aprè yon kou nan tèt. Note byen sa m pral di la, videyo sa, li ap ede paran yo pou yo kapab konprann diferans ki genyen antre yon blesi nan tèt ki tèlman bezwen yon akolad pou kapab fè timoun nan pe avèk ki mande pou swen medikal imedyatman. Gen yon blesi nan tèt timoun nan li menm li genyen ki pa tèlman grav, men gen yon blesi timoun nan li menm li genyen se. Kouri vit ale pou jwenn asistan yon doktè. Enfòmasyon ki nan videyo sa li menm li fèt pou timoun ki poko gen 2 zan, ki gen yon blesi nan tèt, si timoun nan li menm li te deja gen pwoblèm sistèm nève santral tankou kriz oswa lòt maladi. timoun ki fè difikilte oswa reta nan devlòpman, timoun ki fè yon maladi emoraji oswa ematom, timoun ki viktim viktim abi sou timoun, ok, timoun ki gen kondisyon sa yo gen pwoblèm pi grav apre yon aksidan minè nan tèt, apre yo frape nan tèt, ok. Kisa ou ta dwe fè si pitit ou an li menm li frape nan tèt men li pa pèdi konesans? Pou nenpòt lòt bagay ki se yon kou nan tèt, rele doktè pitit ou a, doktè a li menm li pral vle konnen kilè ak kijan aksidan li menm li te fèt ak kijan pitit ou a li santi li. Si pitit ou an li menm li vijilan epi li reponn aprè fwap oubyen kou li resevwa nan tèt lan, konnen aksidan an nan tèt la li menm li twò grav epi yo pa bezwen tès oswa radyografi. Pitit ou an li menm li ap pwobableman kriye ak doulè oswa pen, men sa pa ta dwe dire plis pase 10 minit. Ou ta dwe aplike yon konpresyon frèt pou 20 minit pou ka ede kote ki anfle a desann epi veye pitit ou an byen pou yon ti tan. Kisa ki ap pase si kondisyon pitit ou a li menm li chanje? Si genyen nenpòt chanjman nan kondisyon pitit ou a, rele oubyen mennen pitit ou a kay doktè touswit, ou ka bezwen mennen pitit ou a kay doktè oswa tou dwat nan lopital la. Siy ke m pral di yo la, ok, se siy yon aksidan ki grav. Yon tèt fè mal konstan, sitou si li vin pi mal, difikilte pou timoun nan li menm li pale oswa konfizyon, vètij ki pa ale oswa timoun nan ap vomi tout tan, tres chimetrik oswa lòt konpòtman ki anòmal, timoun nan li menm li vomi plis pase 2 oswa 3 fwa, li bite oswa pwoblèm pou kapab mache, sèyman ki. lan oswa likid ki ap sòti nan nen an oswa nan zòrèy yo, difikilte pou l kapab reveye oswa li dòmi twòp, gwosè pipi yo yo inegal, pati nan sant nwa je yo ok youn pa gwo ke lòt ok youn vin pi gwo ke lòt, vizyon moun nan li menm li doub oswa vizyon l twoub. Moun nan li menm li kapab genyen kriz oubyen li pa ka adapte, li gen difikilte pou l kapab rekonèt moun ke li abitye ansanm avèk yo, feblès nan bra yo oswa nan janm yo, li santi men l fèb oubyen pye l fèb ok, kisa kounyeya ou ta sipoze fè si pitit ou an li menm li pèdi konesans? Si pitit ou a li menm li pèdi konesans ou ap rele 911 oubyen ou rele yon pwòch ou ki ka ale avè w lopital touswit. Yo ka bezwen tès espesyal pi vit ke posib pou kapab detèmine ki jan gravite aksidan li menm li te ye. Si rezilta tès yo yo menm yo nòmal, yo ap bezwen gade pitit ou a byen pou yon ti tan. Doktè pitit ou a li menm li ap fè w konnen si sa li menm li ka fèt lakay ou oswa nan lopital la. Si ou ale ak pitit ou a lakay ou epi kondisyon li yo chanje, rele doktè w la touswit paske yo ka bezwen plis swen pou li. Kounyeya, kisa ou ta dwe fè si li nesesè pou yo kapab obsève pitit ou a lakay ou? Ou menm oswa yon lòt granmoun ki responsab, nou ta sipoze rete avèk pitit ou la pou premye 24 è tan yo, epi ou dwe prepare pou kapab mennen l tounen bay doktè la oswa nan lopital si genyen lòt pwoblèm. E sonje m di ke ou ka bezwen siveye pou yon jou paske li ka gen yon reta nan siy yo nan yon aksidan ki grav. Gen moun menm kote li frape a li pa reyaksyone tousuit, li pran yon ti ta anvan. Se sa k fè m di fòk ou ka tann omwen 24 èdtan si w wè anyen pa mache, si w wè timoun nan nòmal, Li pa gen okenn malèz ok. Pa gen okenn pwoblèm si pitit ou an li menm li dòmi, sepandan doktè la li menm li ap rekòmande ke ou tcheke l chak 2 a 3 zèdtan pou k asire ke li pa deplase nòmalman, reveye l, pale ansanm avèk li pou wè si li rekonèt ou epi si li ap reponn avèk kesyon ke ou poze l yo. Epitou si yo preskri w nenpòt medikaman, swiv enstriksyon yo jan ke yo preskri w la, jan doktè w la li menm li endike w la. Pa bay medikaman pou doulè, eksepte asetaminofèn, sof si doktè ou li di ke ou kapab ba li l. Ok, doktè w la li menm li ap fè w konnen si pitit ou a li menm li ka manje epi li ka bwè nòmalman. Si pitit ou a li menm li vin pi mal, W ap rele 911, doktè la li menm li ka pale tou avèk yon espesyalis oswa li admèt li nan yon lopital pou yo kapab siveye pi pre, ok? Si pitit, e, kounye a, w ap rele doktè la oswa ou retounen lopital la si pitit ou a li menm li gen nenpòt sentom ke m pral site sa la yo. Si pitit ou a li menm li vomi plis pase 2 oswa 3 fwa, li pa ka sispann kriye, Mal tèt la li menm li vin pi mal, li sanble vin pi mal, epi li gen pwoblèm pou l kapab mache, li gen pwoblèm pou l pale oswa pou l wè, li konfonn, li pa konpòte li nòmalman, li vin pi plis angoudi epi li difisil yo reveye l, parèt gen mouvman anòmal oswa kriz oswa nenpòt konpòtman. Yon konpòtman ki enkyete ou, lè sa a, pa rete gade, ok? Si pitit ou a li menm li ap fè byen pandan peryòd obsèvasyon an, li pa ta dwe okenn pwoblèm ki dire lontan. Sonje byen, pi fò blesi nan tèt timoun yo, sitou nan tèt minè yo, sepandan, asire ke ou pale avèk doktè ou si ou gen nenpòt enkyetid oswa nenpòt kesyon. Nou konnen jan timoun yo yo menm yo. Dezòd ok, yo dezòd, yo ka tonbe oubyen menm ou menm ou ka nan machin ansanm avè timoun nan ou fè aksidan, timoun nan li menm li fwape nan tèt oubyen timoun nan li sot yon kote li tonbe ok, se pa fot ou men e veye aske pou nou kapab pran swen yo byen si nou ta wè yo fwape oubyen yo fè yon aksidan pa rete gade konsa tcheke sou timoun nan, m espere ke videyo sa li menm li ap ede nou mes amour m konnen nou nan. An sezon fèt, bòn fèt avèk tout moun, yon ane fini, yon lòt ane pral antre, m swete bòn fèt ansanm avèk tout moun, e mèsi pou sipò nou paske nou gade video m yo anpil, mèsi, e m espere ke video sa nou renmen l, pa bliye pataje, like, kòmante, e pi nou ap wè ankò nan lòt video, bye!